Lèl ou bwèl li pral ba ou vomisman li pral ba ou dyare lè a yo di ou gen kolera e nan lè ou gen kolera sa wap vomi wap dyare wap kaka anlè wap kaka anba si ou pa pran sewòm wap mouri paske wap vin dezidrate tijò ap antre nan tou tout manm ou vin initil manm ou yo fèb yo paka itil ou anyen ankò. Si w pa jwenn yon moun ki pou itil ou, ki pou fon ti sewòm oral ba w bwè, ou menm kote w ye an vomi yo an twalèt la ou pap kapab fè l. Fòk se yon moun ki pou fè l. Mezanmi, ann sispann viv nan linyorans. Lè nou wè yon moun gen sentom maladi a l ap vomi, l ap dyare, piga nou di nou pap avanse sou moun nan pou nou pa pran maladi a tou nou menm. Pwoteje tèt ou, avanse sou moun nan, benyen l, Fè sewòm oral ba li pou l bwè. Si w pa gen sewòm oral, yon fason ke w kapab prepare yon sewòm oral kreyòl pou w ba li. Fason ke w pral prepare sewòm oral kreyòl sa, w ap pran yon bidon dlo, w ap mete yon ti sik ladan l, w ap brake l, pa fè l dous non, w ap brake l. W ap mete yon ti sèl ladan l, pa fè l sale tou non, w ap brake l.

Lè ke nou pa sove vi moun sa yo kòman nou pral fè? Ou menm ki lakay ou, nou tout, nou tout nèt, m konnen nou gen bokit lakay nou, nou chaje bokit lakay nou menm itilize n pa itilize yo. Pran bokit sa a ki gen wobinè a, mete dlo ladan l, mete klowòks ladan l, mete yon bout savon lave sou li. Yon bout savon lave pap gentan fè nou pòv. Ann mete yon gout savon lave sou li, lè vwazen an vin an mizè avè w, avan vwazen an rantre nan kay la, fè l lave men l nan dlo sa. Avan vwazen an menm manyen rido, si w kite vwazen an vin lakay ou li pa lave men l, epi pou l te gen jèm maladi a ladan l, ou pa t konnen, Li rantre lakay ou, li manyen rido a, enben li kite jèm maladi a pou tout kay la tou. Pa bliye ou menm ki nan kay la wap manyen rido a, timoun ki nan kay la yo yap manyen rido a, depi ou manyen rido a, ou manyen figi ou, ou manyen bouch ou, lakou la, ou pran jèm maladi a tou. Nan sans sa, ann pwoteje tèt nou, ann pwoteje tout anviwònman nou, ann pwoteje tout kominote a, mete yon bokit dlo devan pòt lakay nou, mete klowòks ladan l, fè l fò.

Ou menm tou ki vin nan mache pa bay akolad, pa pran lamen nan men moun, ou kap toujou salye avèk moun nan nou pa bay akolad se pa lèl men lèl bon pou sa men se mezi de prekosyon ke wap pran wap pwoteje tèt ou e wap ede moun nan pwoteje tèt pa li tou paske ou pa janm konn si ou menm ki pral bay moun nan lamen an si ou pa genyen jèm mikwòb la nan menw oubyen moun ou pral bay lamen an sil pa genyen jèm mikwòb la nan li tou an nou pwoteje tèt nou. Pwoteje kominote a, se pwoteje vi nou tout. Mezanmi, menm lè nou pa genyen pou nou fonksyone se vre, men lavi bèl, an nou gade si n a toujou egziste pou nou wè de jou an plis. Pran prekosyon, pwoteje tèt nou kont maladi kowona, kolera, kolera li toujou la, piga nou fè enpridans, piga nou aji kòm inyoran pou nou di kolera fini. Nou wè pandan ti lapli a ap tonbe a la, se moman sa kolera ap pwofite pou l anvayi nou. Poukisa? Paske jèm mikwòb sa, li renmen imidite. Depi lapli ap tonbe, li fè frèt, li imid, jèm mikwòb la ap pwopaje patou. Mezanmi, lè nou gade atravè seksyon riral yo, nou wè koperasyon Tchuips bay 70 pousan nan moun seksyon riral yo kay. Yo ba w kay, yo ba w twalèt, yo ba w chato do pou stoke dlo. Twalèt yo ba ou a se pou w kaka, se pa pou w fè bèl. Se pou w djanalyè, se pou w mèb.

Se pou mwen twalet ladanl tou se pou kaka yo ba oul bese sou li pou kaka twalet ladanl mezanmi pwoteje tèt nou kont kowona.